Frè m ak sè mwen yo, n ap selebre jodi a fèt kò ak san Jezikri ke nou rele Corpus Christi. Ebyen, vitamin enpòtan anpil pou yon bòn sante. Men m ap mande tèt mwen, konbyen moun ki deja wè vitamin A nan yon karòt, vitamin C nan yon zoranj oubyen potasyòm nan yon fig bannann? Mwen konnen ke gen anpil grenn, men mwen pa janm konnen ak kisa reyèlman yon molekil vitamin sanble. M pa janm wè l. Ebyen, frè m ak sè mwen yo, aspè sa a Se menm jan an nou pral dekouvri Lekaristi a, Jezi ki prezan nan Lekaristi a nou pa wè l, men avèk zye de lafwa nou konnen li la. Se sa k fè lè nou tande espè yo di nou yon sèten aliman genyen tèl vitamin oubyen ke nou dwe itilize yo pou yo kab kenbe kò nou fèm, nou dwe. Yo pa p fòse nou pou nou kwè. Ebyen, avèk panse sa a tou, nan lespri nou, nou kapab fè yon senp konparezon ak Ekaristi a, piske nou pa kapab wè Kris la prezan nan Ekaristi a, men sa pa fè anyen ke nou pa ka wè l, men nou konnen l toujou la. Espè yo k ap di nou kòman pou nou pran swen tèt nou, ebyen yo pa kapab ede nou pi plis si nou pa kwè oubyen swiv sa y ap mande nou pou nou fè pou n ka kenbe kò nou an sante. Ebyen fèt jodi a mete nou an kontak avèk yon lòt aspè. ki se Jezi. Li di nou, Bòn sante. Ebyen, kòman pou nou gen bòn sante espirityèl la? Men ki sa pou nou fè pou nou rive nan aspè sa a. Kòman pou nou konnen ke li se yon espè nou dwe koute li? Ebyen, li di nou ke li konnen byen sa l ap pale a. Men li konnen tou gen anpil moun k ap ki p ap kwè li. Senpleman paske li di sa. Kidonk, li di nou, si nou genyen dout pou nou kwè li, gade sa l ap fè yo, gade sa li fè yo. Si mwen pa fè travay Papa a, pa kwè mwen. Men, si mwen fè travay Papa mwen, omwen, nou kapab kwè nan travay yo. Kidonk, ou dwe reyalize, nou dwe reyalize ke. Papa a nan mwen e mwen nan Papa a. Se sa Jezi di nou nan Jan 11 vèsè 37 e 38. E si nou koute sa li gen pou l di nou, n ap dekouvri ke li genyen kèk bagay pou l di nou sou lanitrisyon tou. Li pa di nou anyen de vitamin ak mineral nou bezwen pou n kenbe kò nou an sante, men li genyen yon pi gwo bagay nan tèt li. Li di nou, Mwen vini pou ke nou gen lavi, e lavi sa a, n ap genyen l an abondans, an kantite. Nan Jan 10, vèsè 10, li eksprime Lide sa a, ke manje ki ap nouri lavi sa a, se li menm, se li menm ki di sa. Se poutèt sa li di nou, Mwen se pen ki bay lavi a, nan Jan 6, vèsè 35. Kèlkeswa moun ki manje pen sa a ap gen lavi pou tout tan, nan Jan 6, vèsè 58. Kounyeya, Se rejim alimantè sa a ki pi enpòtan frè m ak sè mwen yo. Evanjil jodi a di nou kòman li vini yon nouriti pou nou. Jezi mete sakreman kò ak san li e li sitèlman serye pou ke nou kapab raple nou de gwo mèvèy sa a li pase nou. Li pa di kòmsi son demand non, son bagay li sigjere nou, men se yon kòmandman. Li ban nou yon kòmandman, li di ke se pou nou fè sa pou nou sonje mwen, fè sa pou nou sonje mwen. Nou selebre Ekaristi a pa prensipalman nan lonè Jezi, men avan tout bagay pou nou ka sonje li. Se atravè Jezi pou Papa a, se sa m kapab di kòm mistè paskal la li menm, se te bagay ki pi enpòtan nan lavi Legliz la, ebyen nou kapab di patisipasyon nou nan kò ak san Jezi se sa ki pi gwo mèvèy nan lavi nou jodi a. Nou dwe rete pou n patisipe, pou n kenbe lafwa nou nan Jezi ki prezan nan Lekaristi a. Paske Jezi di nou, si nou manje kò li, nou bwè san li, n ap gen lavi pou tout tan. Annou kwè nan mèvèy sa a, menm lè nou pa ka wè prezans Jezi, Menm lè nou pa kapab wè yon vitamin nan yon nan yon nenpòt swa zoranj nou pa ka wè vitamin C a oubyen nan kawòt nou pa ka wè vitamin A ebyen menm lè nou pa ka wè Jezi tankou ak zye fizik la men avèk zye lafwa nou konnen Jezi prezan nan lekaristi a. E se li kap ban nou lavi k pap janm fini an. Se pou Bondye kapab kontinye kenbe nou nan lafwa. Se pou l k fè nou kwè tout bon vre li se renmen an, li se chemen an, li se lavi a. Depi nou vin jwenn li atravè Lekaristi a, nap viv pou tout tan. Se pou Bondye beni nou.